Chak lè moman sa yo rive, 18 me, premye janvye, 18 novanb, 17 oktòb, dat sa yo toujou fè m tris. 7 fevriye, dat sa yo toujou fè m tris paske nou pran dat sa yo pou nou fete e kite moun fè kapital politik sou nou. O pèp ayisyen! Eske tèt nou dwat? Kilè nap reveye? Kilè nap konprann? Yap itilize nou, linyon fè lafòs nan yo itilize l kontre nou menm, lè boujwa, lè konwonpi, lè politisyen abolotcho konwonpi yo itilize l kontre nou menm pou yo kenbe nou nan kras. Pitit yo ap etidye aletranje, yap envesti nan lòt peyi, epi nou menm nou still. Kontinye ap fonksyone nan yon fason ke nou pa ta dwe fonksyone. Nou pa gen aksè a la sante. Nou pa gen aksè menm pou manje, pitit nou pa ka al lekòl. Kòman n santi nou antanke pèp? An n tande youn nan moun ki konn ap manipile nou yo, youn nan sanginè yo. Tande byen pou n wè.

Pa bliye ke nou se Pwototip Challenge ou kapab jwenn nou sou Facebook, sou Instagram, sou YouTube pa bliye abòne avèk chanèl nou yo e kite yon kòmantè sa ap pèmèt ke nou avanse pi byen nou ap aprann pou n avanse. Nan sekans videyo nou sot gade yo, n ap gade nan yon premye pati kote endividi an sanginè sa a, sadik sa a, li di li ta pito redui peyi a an sann olye pou yo ta kite yo enstale yon prezidan ki te eli. Bon nou kapab konprann depi prezidan an te fin enstale tou, depi sou de jou, de semèn te gen de manifestasyon ki te kòmanse ki ta montre w ke peyi sa a pa gen yon kote ke l prale. Menm si m pa nan kouran politik nèg yo ap fè a, politik sal nèg yo ap fè nan peyi a men pou montre w gen yon ekip sanginè nan peyi an ki pap janm dakò peyi sa fè yon pa. M espere ke nou konprann reyalite sa. Se de bagay kòmsi nou pap janm kapab chanje nan sistèm politik peyi an toutotan ke se pa yon revolisyon ki fèt. N ap toujou genyen de sanginè sa yo ki itilize pa lè boujwa sal, lè boujwa. konwonpi ki pou ap itilize yo pou manipile nou menm pèp lan pou pèmèt ke nou kontinye rete nan salte, kontinye pa ka peye lekòl pitit nou, pa ka al lopital, pa ka manje. An nou eseye swiv menm bandi sa yo ap mande nou pou nou pran lari jodi an. An n swiv. Nou sou beton an. Nou sou beton an. Yon sèl randevou, demen madi 18 me 2021 an, se sou beton an, nan mitan pèp la, bò kote popilasyon an. Nou pral di, nan non sektè demokratik e popilè a, nou pa vle referandòm malatchong, nou pa vle eleksyon malatchong. Konstitisyon an klè kou dlo kòk. Manda Jovenel Moïse fini depi 7 fevriye 2021. Moman an rive pou konstitisyon an respekte. Nou pa nan negosyasyon, nou pa nan koabitasyon avèk asasen, avèk kriminèl. Phtk sispann bay manti. André Michel pa gen biznis Sendomeng. Andre Michel pa gen biznis nan okenn peyi sou latè. Tout moun konnen Andre Michel ap travay kòm avoka nan peyi Dayiti. Men yo konnen tou, nan non sektè demokratik la, avèk sektè demokratik la, n ap batay pou nou wetire Ayiti anba grif phtk. Mwen poko janm chèf nan vim. Mwen poko janm jere lajan leta nan vim. Dakò, kòb petro karibe a, se nan men phtk li ye. Sispann fè divèsyon, mwen pa gen biznis nan okenn peyi, mwen pa gen biznis sendomeng. Randevou a, sou beton an demen madi 18 me 2021. Nou pa vle referandòm pèpè, nou pa vle. Nou tande li k ap envite pèp pou al kraze brize, pou al pran bal nan manifestasyon. Pandansetan pèp pa menm gen aksè a la sante, a la nouriti. Pèp pa menm gen aksè, pitit pèp pa gen aksè a lekòl, pitit pa al a lekòl nan peyi etranje. Epi nou gen kouraj pou n ap fete drapo linyon fè lafòs ki bon. Poukisa linyon sa paka fè la fòs pou sanginè sa yo, abolotcho sa yo, souflantcho sa yo lè yap vin vini pou yo manipile nou, pou nou bay chat bari dèyè yo. Poukisa nou paka fè sa? Epi nap fete linyon fè la fòs? Wi Ayiti se pa nou, men linyon fè la fòs sa pa gen fyète jodi a. M espere yon jou tèt nou va dwat. Nou se pwototip challenge.